Mesye, bonswa. Byenveni nan yon lòt edisyon jounal pou jodi madi 18 dawout 2026. Pou prezante ou jounal la, se toujou vòtre jounalis prefere Ednel Louis. Nou ap mande ou pou abòne epi pataje nouvèl la avèk yon zanmi. Pataje li nan gwoup, nan gwoup legliz, afin ke tout moun kapab jwenn bon jan enfòmasyon nan bon ti mamit. Nou ap eskize nou dèske yè swa pat gen nouvèl men nou retounen lakay ou pou jodi madi a avèk bon jan nouvèl. Nou prale dirèkteman nan peyi Dayiti pou nou fè w konnen segretè OEA a li te nan peyi Dayiti nan wikenn nan, Mesye Albert Ramdin Li te gen konvèsasyon sitou avèk gouvènman an, anpil otorite ayisyèn e delegasyon an te konpoze de plizyè patnè rejyono e entènasyono pou kapab diskite sou pwochen eleksyon yo ki gen pou vini ann Ayiti nan mwa desanm. Eleksyon yo gen pou fèt nan mwa desanm nan e sitou pou pale de koze sekirite a, se sa echanj yo. Fòk nou diw ke Mesye Albert Ramdin li fè konnen ke echanj yo te vrèman pwodiktif avèk otorite ayisyèn yo. Yon lòt kote nou ap pale de eleksyon, n ap fè w konnen nèg arab la Nèg Arab la ki te toujou yon senpatizan e fawouch prezidan defen Jovenel Moïse li anonse kandidati li pou l kapab vini senatè. Se sa nèg Arab la padon li pat sispann mete dlo nan bouch li pou l fè konnen nan pwochen eleksyon yo pou l fè konnen ke senatè li ap ye nan pwochen eleksyon yo e l mande tout ansyen patizan Jovenel Moïse yo pou al vote pou li. Yon lòt kote nan fè w konnen gen komisè Miragwàn nan Jean Ernest Muscadin li anonse li reve yon jou yo kapab mete l dirije Pòtoprens. Li di ke si nou vle pou sekirite etabli nan Pòtoprens fòk gen de sakrifis ki fèt. Anben se sa Jean Ernest Muscadin fè konnen, li di ke Vilaj de Dye se kote l wè pou ta genyen gwo devlopman, bèl otèl ki ap fèt olye se bandi ki ap gaye latwoublay nan zòn sa. Yon lòt kote, nan fè konnen nan yon rapò ke Nasyonzini fè, li fè konnen depi kòmansman ane a, gen anviwon 600 moun ki pèdi lavi yo e li fè konnen yon lòt kote gen 400 lòt ki blese nan debi ane a an peyi Dayiti. Li di lanmò sa yo avèk blese sa yo moun yo blese se akoz e m te ka di zèv banditis ki le ki nan peyi a ki koz sa e l mande yo e nan rapò nasyonzini an l mande otorite ayisyen yo pou yo fè tout sa yo kapab pou etabli lapè nan peyi a gen yon jounal le nouvelis ki rapòte ke genyen e klèb iguana cafe iguana cafe ki brile. Li fè konnen ke pwopriyetè klèb sa li blese gravman ki se mesye Georges Duperval li boule o dezyèm degre e e aprè ke dife sa yon brile e ki difisil pou li ki koze anpil doulè aprè ke dife sa te brile l nan degre degre tou. Yo fè konnen se yon bann fatra ki kap brile ki tou mete dife nan klèb Iguana. Yon lòt kote nan fò konnen nan koze eleksyon genyen PM nan premye minis Alix Didier Fils-Aimé nan yon vizit li tap fè nan wikenn nan nan zòn Aken li deklare li di pèp ayisyen mwen ba nou garanti mwen garanti nou ke eleksyon ap fèt nan mwa desanm nan se sa ke Alix Didier, Fils Aimé fè konnen li di kit l ap fè lapli, kit l ap fè van ap gen eleksyon. An palan de eleksyon n ap fè w konnen gen Guy Philippe, Guy Philippe ki se ansyen komisè anben li anonse kandidati li pou li vin prezidan peyi Dayiti. N ap fè w konnen ke Guy Philippe pase plizyè ane nan prizon Ozetazini apre ke li te yo te akize l de vann dwòg. N ap fè konnen ke Guy Philippe te al nan eleksyon deja, li te soti genyen nan depatman Grandans, men l pa t rive sèvi akoz yo te arete l. An palan de eleksyon, n ap fè w konnen gen ansyen minis kondisyon fanm ak dwa fanm nan, Majorie Michel, li deklare ak yon pakèt fanm ke ki te nan zòn Dèlma 45, anben li te debake avèk fanm sa yo, li al enskri kòm elektè nan pwochen eleksyon k ap vini yo. Se Majorie Michel, se yon pakèt fanm ki te nan do li, e li di ke li vin enskri pou elektè e li ta gen entansyon pou patisipe nan pwochen eleksyon k ap fèt yo. Yon lòt kote, gen ansyen minis afè etranjè e dè kilt la, madam Dominique Dupuy, ki te debake nan fèt patwonal Wanament. Se yon pakèt moun ki te bò kote li. N ap fè w konnen ke ta sanble ke madam Dupuy li kòmanse kanpay li pou pwochen eleksyon yo. Yon lòt kote, genyen ansyen depite komin Petyonvil la, Jerry Tardieu, ki debake a yon foul moun nan zòn Petyonvil, kote pèp la t ap rele Prezidan, Prezidan Jerry Tardieu. Fòk nou di w tou, yon lòt kote, gen Etzer Emile k ap resevwa anpil gwo kout wòch, ta sanble ke. Anpil moun ta wè nan misye yon moun ki te ka vin pwochen prezidan, men yo kòmanse atake li pou ke li pa resevwa e pou l pa vin prezidan, se sa nouvèl yo fè konnen. An nou pase Ozetazini, n ap fè w konnen daprè sa Forbes Magazine fè konnen, genyen dènye pitit gason Donald Trump lan ki rele Barron Trump, Anben yo fè konnen misye gintan fè 150 milyon dola nan kripto monè, nan kripto monè ke fanmi l te òganize, Barron Trump ki se dènye pitit gason Trump gen avèk Melania a, anben li gintan fè 150 milyon dola kòb pèsonèl li nan kripto monè.

imigran san papye yo. Li mande pou ke nouvo konsila ta bay ayisyen san papye yo plis sipò. Ann retounen nan peyi Dayiti pou nou fè w konnen gen peyi Almay ki anonse ke li ap sipòte fòs ki prale pou goumen kont gang yo, GSF, li fè konnen ke li prè pou l bay anpil aparèy lojistik pou kapab sipòte e m te ka di sipòte e polis ak lame peyi Dayiti a. Depi lè administrasyon Trump lan fin koupe tps pou ayisyen yo Ozetazini, gen plis ayisyen ki ap kite peyi Etazini chak jou. Anpil ayisyen sa yo, yo lage kò yo nan peyi Kanada. Peyi Kanada di l wè nonb de ayisyen k ap janbe fwontyè la ilegalman yo ogmante pa plis ke 90 pousan. E ke dènye mwa yo, anben anpil Ayisyen ap lage pye yo, kite Etazini, e olye ke yo ret nan pèrèz, yo pè pou ice pa pran yo, yo voye kò yo Kanada. Yon lòt kote, n ap fè w konnen genyen majistra, pou byen di chèf cherif la, pou byen di chèf cherif e vil Nouyòk la, li di ki se Edwin Raymond ki se pitit ayisyen, li di ke li pap kolabore avèk ice nan vil la. Sheriff Edwin Raymond ki se pitit ayisyen ki fèt Ozetazini, li di li menm da bagay pou lapolis kolabore avèk e avèk ice la li pa ladann li pap ka bay imigran yo lis imigran ilegal yo bay bay ice yon gwo kote yon lòt kote padon nap fè w konnen ke gen gouvènè eta nouyòk la apre majistra nouyòk la la se gouvènè eta nouyòk la ki ekri chèf DHS la ki se Mistè Marc Monroy pou l mande ke pou l ta rebay Ayisyen yo tps. Sa se sa gouvènè New York la fè konnen. Li di li te pale avèk Trump, li voye yon lèt ouvèt bay Marc pou l ta, ki se DHS, ki se sekretè DHS la pou ta bay Ayisyen yo e tps ankò paske l di ayisyen yo ede nan sistèm sante li di ke si ke yo pa bay pral gen yon gwo kriz sante ozetazini e nap fè w konnen gen anpil bòs travay ki di ke yo gen gwo enkyetid sou avni travay yo paske depòtasyon an li vrèman afekte travay yo pandan ke pa gen ayisyen ki ap travay ki pèdi djòb yo anben sa bay gwo gwo gwo pwoblèm avèk plizyè konpayi Ozetazini. Fò w konnen nan Springfield Ohio Nan wikenn nan sèlman yo pran 10 ayisyen ke ya arete. Ice arete 10 ayisyen nan Springfield, Ohio. Yo te di ke yo bay lòd pou ice pa arete ayisyen, men nou wè ke nan Ohio, nan wikenn nan yo pran 10 ayisyen. An nou pran yon poz nap retounen nap fè w konnen ke jounal sa li vin jwenn nou se gras a Spring of Living Water Counseling nou mande w kèlkeswa pwoblèm sante mantal se kontakte Spring of Living Water Counseling tout enfòmasyon telefòn a wèbsit pou skedyo pou pran yon randevou yo nan deskripsyon videyo sa Nap fè w konnen ke nouvèl sa vin jwenn nou se gras avèk sè Yanick Pierre ki sipòte nouvèl la, enben li fè nou konnen apati de 9 au 11 oktòb kap vini la li pral gen yon konferans nan Legliz de Dye Maranatha ki sitye a 1681 avni H wès Rivera Beach, Rivera Beach, Florida 33404. Enben kòm guest speaker se pastè Jean Marie Saint Paulin. Pastè Jean Marie Saint Paulin se li ki va konferansye nou. Nap fè w konnen ke vandredi ki va 9 yap rankontre a 7 è PM, samdi ki va 10 yap rankontre de 9 è AM jiska 5 è PM e dimanch ki se dènye jou a se a 7 è PM. Se e nouv moun sa yo ki patwone jounal la. An nou tèmine nan dènye pati nouvèl la pou nou fè w konnen Prezidan Donald Trump e mande pou Sena ameriken an ta kanpe e bagay pou lè ap chanje chak si mwa sa. Li di pou yo pase yon lwa pou kapab Anpeche lè a chanje, kite jan li ye a. Li pa bezwen lè l 5 è di swa epi l vin lannwit. Li mande Sena a avan mwa novanm nan vini pou yo voye yon lwa pou li, voye yon bil ba li pou l siyen pou kanpe koze lwa sa k ap chanje a. Yon lòt kote, gen Prezidan Donald Trump ki di ke l kanpe egzèsis militè l konn ap fè avèk Kore di Sid. Li fè konnen ke li menm Avek Kim Jong Un li gen bon relasyon nan Kore di Nò, li pa pral patisipe nan egzèsis militè Etazini konn ap fè avek Kore di Sid. Li di ke li kanpe sa tou paske Kore di Sid pat bal solda pou tal goumen kont Iran, se sa ke nouvèl yo fè konnen. Gen Luis Abinader ki anonse li pral envesti 200 milyon dola nan achte machin pou kapab modènize sektè agrikòl la. Li di ke l bezwen diminye sou nonb de moun ki ap ki ap mete, ki ap travay nan jaden yo, li bezwen achte machin modèn pou t kapab fè plis pwodiksyon nan peyi a e 200 milyon dola ameriken li mete deyò. Yon lòt kote yo di ke koze tps la t fini pou ayisyen yo Ozetazini bral gen gwo enpak sou edikasyon an, sitou ke lekòl ki bral ouvri trè byento nan mwa septanm la, paske gen anpil moun an Ayiti se sou dyaspora yo te depann, anben anpil nan moun sa yo t pèdi travay yo, pa gen kat travay, pwoblèm bal bay nan pou timoun al lekòl, anpil dyaspora te konn peye lekòl pou timoun. Sekretè DHS la, ice la, fè konnen ke, ki se Markwayne Mullin, li fè konnen ke ajan ice yo pa fè lwa, ajan ice yo se jis yo aplike la lwa. Li di ke Etazini son peyi de lwa, gen lwa imigrasyon, Si ke nou wè ke ajan ice yo ap aji konsa, se lwa Etazini y ap aplike, se pa vyolasyon. Li fè deklarasyon sa a paske anpil moun t ap kritike kijan ajan ice yo ap britalize anpil moun ki nan lari a. Yon lòt kote, n ap fè w konnen gen lapolis nan Repiblik Dominiken, yo ta jwenn yon kò Ayisyen san tèt, yon jenn gason san tèt, yo jwenn li anba yon tonèl. Se sa nouvèl ki vin jwenn nou ta fè konnen e pa bò isi. Anben se la n ap kanpe a nouvèl la pou jodi madi 18 dawout la. Si gen lòt enfòmasyon se pou demen Si Bondye p Nou an prete Nou lavi pa bliye pataje abòne avèk nouvèl la epi nap wè demen si Bondye vle babay.